Seleksyonè Arjanten an Lionel Scaloni mete lis li deyò pou 2 match Arjantin pral jwe le 5 kont ekip Chili an lakay Chili le 10 kont seleksyon Kolonbyèn nan Arjantin ap resevwa Kolonbi. Nou pral bat bouch sou lis sa avèk Messi ki de retou an ekip nasyonal. E kèlke nouvote anndan seleksyon Arjantin nan ki deja kalifye pou koup du mond 2026 la. TapTapSend se konpani sa kap pèmèt ou voye lajan bay fanmiw ak zanmiw an Ayiti san ou pa bezwen ale nan yon mezon transfè. Telechaje aplikasyon TapTapSend nan sou Google Play Store oubyen App Store ou elijib. Fanmiw oubyen zanmiw k an Ayiti jis bezwen gen MonCash elarji sou telefòn li. Se kat debi wap bezwen pou fè tranzaksyon an, e lèw itilize pwomo kòd mwen an KIMHAITI, KIMHAITI, wap genyen 10 dollars bonus sou premyè tranzaksyon an. Seleksyonè ajanten an Lionel Scaloni mete list ofisyèl li deyò pou 2 match Argentine pral jwe anndan eliminatwè koup du mond 2026 la. Albi Celestin an ki nimewo 1 nan klasman eliminatwa sa deja kalifye, Arjantin genyen 31 pwen, ekip ki nan do Albi Celestin an se Ekwatè, Ekwatè genyen 8 pwen de reta pa rapò avèk Arjantin, lè nou konnen se 6 ekip kap kalifye dirèkteman 7 tièm nan prale nan baraj, ebyen ekip. ki sizyèm nan pap kapab rejwenn seleksyon Arjantin nan ki li menm valide biyè li pou koup du mond 2026 la. Arjantin se chanpyon du mond an tit e li fè figi de favori pou genyen konpetisyon sa an 2026. 2 pwochen match Arjantin yo se pral nan. Kenzyèm ak sèzyèm joune eliminatwa koup du mond nan zòn am Sid lan, Arjantin pral lakay ekip Chili an le 5 e Arjantin ap resevwa la Kolonbi le 10. Kolonbi ki te bat Arjantin nan match ale an, Arjantin te bat Chili nan match ale an. Donk se 2 match sa yo Arjantin pral jwe anndan eliminatwa sa le 5 ak 10.

E pi Lionel Messi. Bon, Messi ki de retou an ekip nasyonal apre apre blesu ki te fè ke Messi li menm li pa te kapab prezan pou seleksyon Arjantin nan. Mentnan, nan lis sa a, se 4 yo ki konvoke an ekip nasyonal, si se vre pa genyen e Mac Allister, men Mac Allister sot fè kanmenm yon sezon ki vrèman enòm, se te yon titilè endiskutab anndan ekip Liverpool la, ki toujou rete yon kad nan seleksyon Ajantin nan. Pou gòlkipè Ajantin pa genyen pwoblèm gadyen, Ajantin pa genyen pwoblèm gadyen, paske Dibu se nòmalman pi gwo gadyen Ajanten de tou lè tan, ki fè tout sa ke nou konnen yo avèk Ajantin. Pou defansè yo.

Enzo Paredes de Paul an atak e nou wè ke Cuera Alvarez Nicolas Gonzalez pitit gason antrenè la Lionel Messi Lautaro Kisa ki chanje nan lis sa a pa rapò a lis anvan yo. Premye bagay, fò nou gade kontèks la. Kontèks la, nou pral rive nan mwa jen kote ke Arjantin pral jwe 2 match eliminatwa kont Chili, kont Lakolonbi. Argentine gentan kalifye. Se premyè ekip an Amerik di Sid ki jwenn kalifikasyon l pou koup du mond 2026 la. Presyon ke Argentine te genyen nan mwa mars oubyen novanm li pa genyen l nan mwa juin an. Paske ekip lan deja jwenn kalifikasyon l. E Argentine kalifye avèk briyo hein. E lè m pale de kalifikasyon avèk briyo, si se vre yo pèdi e plizyè match, yo pèdi kont Urugwe, yo pèdi kont Paragwe, yo pèdi kont Kolonbi, men ou pa ta ka fè tout yon eliminatwa tou kote ke se viktwa, viktwa, viktwa fè. Sa vle di si nou pran konpetisyon an an swa, Ajantin jwe 2 fwa kont Brezil. Brezil pa bat li. Donk se yon ekip ki kalifye ak briyo. Paske la a nou pral nan kenzyèm, sèzyèm jounen, nou p ap pale de posibilite pou Ajantin kalifye ankò. N ap pale de kalifikasyon ekip lan avan nou rantre. Dayè depi avan katozyèm match Ajantin lan li te gentan kalifye. Paske te gen yon rezilta ki te, rezilta Uruguay Bolivie a te tou fasilite Ajantin kalifikasyon. Sa vle di Ajantin te kalifye menm avan l jwe match katozyèm, katozyèm joune a. Donk. Se yon ekip ki pa gen presyon ke antrenè lan jije nesesè pou genyen de nouvèl tèt nan seleksyon an pandan l ap kenbe kad yo. Paske Lautaro, Messi, Julian Alvarez se kad. Nicolas Gonzalez se de kad. Nan mitan tèren an ou jwenn Cam avèk de jwè ki pa toujou titulè paske gen de titulè endiskitab ki la men si titulè endiskitab yo pa la yo menm yap la pa egzanp yon nèg tankou Ezequiel Palacios yon nèg tankou Thiago Almada pandan peryòd Messi pat la li te fè yon sipèb gòl kont Uruguay. Li pral ti, li pral sou ban avèk le retou de Messi, nap pale de Almada, men Almada te bay de trè bòn satisfaksyon anndan eliminatwa koup du mond mwa mas la e defans lan li ba nou ide klè ke si pa gen malè, pa gen blesur. Malgre lap pran laj, Otamendi a 1 an de la koup du mond ta sipoze titulè bò kote Romero. Tagliafico ta sipoze titulè sou kote goch lan. Se vre gen Valentin Barco, men nou konnen seleksyonè yo jeneralman pa nan chanje ekip kap gen. E sa map di an la li valab pou Molina. On Molina ki an sante se li menm kap titulè. Tagliafico an sante se li kap titulaire. Donk 5 nèg dèyè yo yap titulaire Dibou, Tagliafico, Molina, Otamendi epi Romero. E nan mitan tèren an nou konnen 2 jwè kòm Enzo, jwè sa yo se de kad yo ye. Kounye la an nou ale nan jwè ki nòmalman dwe sèvi avèk jounen fifa sa a. E lòt match Ajantin pral jwe pou yo kapab bay tèt yo yon sètèn lejitimite pou 2026. Paske tout jwè ki potko genyen yon pase nan seleksyon Ajantin nan soti 5. Jen, kont Chili, pou rive lè Scaloni a on mwa oubyen on mwa edmi de la koup dimond pou konvoke jwè, ebyen jwè sa yo gen pou devwa non sèlman bon nan seleksyon paske se bon ou bon nan non sèlman bon nan klèb paske se bon pou bon nan klèb pou yo rele w an seleksyon ebyen yo gen pou devwa e misyon bon nan klèb e lè yo konvoke yo an ekip nasyonal. Trè bon. Paske pa bliye gen jounen fifa an jen, gen jounen fifa an septanm, gen jounen fifa an oktòb, gen jounen fifa an novanm, gen jounen fifa an mas. Sa vle di Arjantin genyen 5 fenèt fifa. Senk fenèt fifa sa a, dan la lojik se 10 match. De match an jen, de match an septanm, de match an oktòb, de match an novanm, de match nan mwad mas. Kòm Ajantin ap gentan kalifye, gentan kalifye pou koup dimond, e nan fen ane 2025 lan, eliminatwa lan ap gentan fini, paske se kenzyèm ak sèzyèm jounen, Se 10 ekip, ki di 10 ekip, se 18 match. Apre sa pral rete 17 tièm ak 18 tièm. Lè jounen fifa nan eliminatwa yo fini, ou pral rantre nan match amikal. Ebyen jwè sa yo gen pou devwa reponn. Paske ann pa bay tèt nou manti, si n pran lis sa a pou Argentine, 3 golkipè sa yo depi yo pa gen malè se yo k pral nan koup dimonn nan 2026.

Lo Celso, Palacios, Mac Allister, nou gentan ba w 5. Sa gentan ba w, sa gentan ba w 12. An atak, Alvarez, Nicolas Gonzalez, Messi, Lautaro. Sa gentan ba w 16. Kòm se 26 jwè, apre 10. Kounye la, de jwè kòm Balerdi.

Vu pwoksimite yo e toujou konvoke an ekip nasyonal, pa egzanp Korea, men gen nan gen nan yo sila la k gen dwa pa ale tou. San m pa ekate posiblite blesu pou nè menm nèg ke m di k si m site la yo. Kounye a nan sans sa, li pral trè enpòtan pou gen de chwa trè entèlijan. Pa egzanp Niko Pas, Non l ap site pou l retounen nan Real Madrid. Retounen nan Real Madrid, se pa garanti anpil tan de je. Sa k fè ou te gen tan de je an klèb se paske ou te kite Real Madrid. Apati de tan de je ke ou gen nan Como, fè ke yo konvoke ou an ekip nasyonal. Retounen nan Real Madrid, pa gen garanti w ap yon titilè. Ki di bay garanti wap titulè wap jwe mwens match, sa ka rive ke antrenè lan li menm li wèw diferan. Paske sak fèl te wèw diferan poul te rele w an ekip nasyonal, se paske ou te kite Real Madrid ou tal gen tan de jeu pou te pou tout moun te wè talan w pou l te konvoke w. Chwa klèb nan sezon 2025, 2026 sa pral trè enpòtan pou jèn jwè sa yo. Men Nico pas la, Thiago Almada la. Kounye la genyen 2 jwè ki genyen pale. Se Franco Mastantuono epi Kevin Le Monaco. Franco Mastantuono se yon jèn ki ap jwe nan nan River Plate ki ap montre nou jou apre jou anpil potansyalite. Trè bon teknisyen e gen plizyè klèb an Ewòp ki vle genyen l. Nou an site nan Real, dènye klèb ke nou l ap site se Paris Saint Germain ki vle genyen l a tou pri. E se trè byen ke kotch la konvoke misye nan ekip nasyonal. Jodi an la Scaloni pa gen presyon sou li. Pa gen nesesite pou Messi ap jwe tou lè 2 match yo kòm titilè. Oubyen ap jwe tou lè 2 match yo 90 minit. La se gade kòman ke ou kapab ajoute yon seri de Engredyan enteresan pou konplete ekip ou pandan ou konnen w ap bezwen jwè sa yo. Se pa konplete lis pou konplete lis, men konplete lis pandan w ap bezwen jwè sa yo. Emma Stone Turner, misye ap jwe ekstrèmeman byen. E ou wè ke se big thing lan. Sa vle di se gwo bagay lan. Se next la an tèm de talan ki pral an Ewòp, ki pral fè de trè bòn choz. Si malè pa rive l, si sa nou wè a se pa manti.

Nan im nan video ke m wè l sou li ou wè se trè bòn kapasite dantisipasyon, trè solid, bon plasman, teknikman ki ki bon, sòti de bal pa movè. Donk gen avni. Scaloni pa gen pyès presyon sou do l. Pa gen pyès presyon sou do l. Ekip li gen te kalifye pou koup dimond 2026 lan. Ebyen li gen kanmenm enterè pou li pran jwè sa yo, konvoke yo an ekip nasyonal epi ba yo tan de je pou kapab gade kòman yo kapab prepare koup dimond 2026 lan menm lè nou konnen Ajantin gen yon seri de kad ki pap pa la.